Kilè yon fanm an pèdisyon? Kisa ki kapab koz yon fanm an pèdisyon? Bonjou, bonswa, sa pral depan egzakteman a lè wap branche emisyon sa. Zanmi entèwonot nou yo, nou konnen non sa deja, Lotr Redford aka Anpèchman Mayas, kote ke jiska prezan gen moun kap di eske m se pastè, eske m se evanjelis, eske m se pwofèt, kisa m ye? Men jiska prezan la repons se klè mwen se yon sitwayen du rayom selès ka nou konnen ke pawòl la di pèp la lap peri paskel pa gen konesans jodi an nou vin touche yon dosye ki trè pèplèks yon dosye ki trè sansib ki se kilè yon fanm an pèdisyon e kisa ki kapab koz an pèdisyon nou konnen 50 pousan nan medam yo yo an pèdisyon e sa se yon bagay ki vrèman difisil lòske yon nèg fin marye avèk madanm li. Li bali kay li bali machin etc epi pou wè fanm sa li paka fè pitit. Jounen jodi a aprè emisyon sa ou menm ki an pèdisyon ou ta renmen jwenn yon solisyon ou kapab rele m dirèkteman sou nimewo sa 38 45 87 90 nou pa di ke nou ka fè men avèk konesans Bondye ba nou nou ka ede w paske deja èt an pèdisyon sa vle di yon pakèt bagay paske kisa labib di kwa se miltipliye latè. Ebyen nou pap antisipe, an nou antre vit vit avan menm ke nou antre nan dosye sa, nap di tout moun ki poko abòne avèk chanèl Lakay Prodz e Anpèchman Mayas Prodz, moute sou YouTube kounya, tape Anpèchman Mayas Prodz, Lakay Prodz, epi abòne, sa vle di wap aktive ti klòch de notifikasyon, kite kòmantè, Se youn nan fason nou kapab ankadre atis ayisyen yo avanse. An nou antre nan dosye a, biw! Kilè yon fanm an pèdisyon? Kisa ki kapab koz yon fanm an pèdisyon? Premyèman, nap diw lasyans pa rekonèt fenomèn sa ki rele pèdisyon, men se yon fenomèn ki bèl e byen egziste. Pèdisyon. Li konn sòti nan sa moun yo rele dyab rasyal, ke anpil moun inyore. Men dyab rasyal la lepli souvan, gen moun ki di se bitasyon, gen moun ki di se demanbre. Nou pap twò antisipe, ann kouri di w kisa ki s on bitasyon, kisa ki s on demanbre. Bitasyon, se kote manman w fè w la. Si manman w fè w Petyonvil, se Petyonvil ki bitasyon w. Men si manman w sòti Jakmèl, gran papa w, gran gran gran aryè paran w yo sòti Jakmèl, Jakmèl se demanbre. Le pli souvan, moun yo di se konn bitasyon, se konn demanbre ki konn fèl. Men, sa se yon lòt sijè, yon lòt emisyon nap pale w de bitasyon a demanbre ki rapò nou gen avèk 2 sa yo nou sot site. Men nou di ke lè yon moun an pèdisyon, ki sa ki kapab koz yon pèdisyon? Paske jiska prezan, ou konn al kay doktè, doktè a wè ke w ansent, Pandansetan, ou menm pèsonèlman chak mwa, ou wè ke w gen règ ou. Ou menm ou konn santi w ansent, ou konn santi tout sentom pandansetan wè w gen règ ou. Eben, nan emisyon Sa w pa t konnen, ou pral konnen egzakteman kòman ou kapab konprann dosye sa e kòman ou menm si w ta nan sitiyasyon sa, ou kapab sòti dan dosye sa. Nou di ankò, fenomèn sa lasyans pa rekonèt li men li bèl e byen egziste. Yon moun kapab an pèdisyon, plizyè koz kapab fè moun sa li an pèdisyon. Pafwa gen moun nan ki konn gen timoun nan nan vant li ki konn fè de twa zan, se apre yon nonb de tan, si chans pou li timoun nan konn vin devlope. Pafwa gen moun nan ki konn di ke pou premye moun ke l te kouche a se avè li ansent, chak moun bay afè pa yo. Men mwen menm egzakteman, Nou menm nou pral di kisa ki kapab koz ou an pèdisyon e nou pral ba w rezon si w ta an pèdisyon, nou pral ba ou kèlke konsèy. Premyèman, lè nou pale de pèdisyon nou pale de dyabrasyal jan moun yo di an. Pafwa gen moun ki konn gen pwoblèm avèk antite familyal yo. Sela vle di ke. Moun sa yo, yo konn rete tou de kou, yo wè yo fèt, yo pa konn ki anj ki t ap pwoteje yo, yo pa konn ki sa ki te di lè yo t ap fèt, yo pa konn ki espri ki te akonpanye yo nan pakou la, yo just kanpe yo di yo menm yo pa nan bagay dyab rasyal, yo rele bitasyon yo dyab rasyal. Otomatikman la ou deklare yon gè. Paske, sonje ke Bib la di, Bay Seza sa ki pou Seza, e bay Bondye sa ki pou Bondye. Sa se yon lòt filozofi, sa se yon lòt tèm nou gen pou nou devlope ansanm avè w. Dezyèm bagay ki konn koz yon fanm an pèdisyon, genyen moun nan ki konn gen de relasyon de pwoksimite avèk de zantite enfènal. Pandan ke moun sa dòmi, li konn wè yon mennaj li, li konn wè yon moun kèlkonk ki ap fè bèl lanmou. E moun sa, le pli souvan, dèske l pa gen konesans, Li konn leve li konn di waw yeswa m byen pase e sou wè sa se yon espri se yon demon ki enjekte yon viris nan ou sa kapab koz ou an pèdisyon ou menm ki ta konsa ou bezwen fè de netwayaj su le plan astral afen ke espri sa yo pa jwenn opòtinite pou yo kapab enjekte jan de mikwòb sa yo nan ou ki kapab fè ou pa fè pitit. Twazyèm bagay ki kapab koz yon fanm an pèdisyon. Gen yon pakèt medam ki pran le swen jete pitit, jete pitit fè sak rele avòtman. Malgre nan yon lòt emisyon nou gen pou nou pale de sak rele avòtman.